Bonjou bonswa fanmim yo kòm nou konnen se Jude ki la ansanm avèk nou jodi a pou yon nouvo video video jodi a se kisa li ye nou pral wè kòman lè mwen mete grèf mwen lave cheve mwen ok mwen pral montre nou kòman lè nou mete grèf nou pa bezwen fè 2 mwa avèk grèf la san nou pa lave cheve nou nou ka lave cheve nou ok ansanm avèk grèf lan epi cheve nou ap tèt nou ap toujou santi bon cheve nou ap toujou pwòp Ok e nou pral wè talè nan yon ti tan kòman pou nou lave cheve nou lè nou mete grèf ok e pou moun ki pa twò renmen itilize sechwa yo ka lave yo tankou lè gen bèl solèy lave cheve nou bonè epi cheve nou ap seche. nan solèy la tankou pandan nap fè tout aktivite nou cheve nou ap seche e moun ki renmen itilize sechwa yo ka lavel nenpòt lè epi nap wè nap seche ansanm avèk sechwa epi li pa fè oken efè sou cheve nou li pa fè oken efè sou grèf la kidonk nou wè grèf sa ki nan tèt mwen se yon ti bout grèf li ye mwen sa pral fè dezyèm fwa. Mwen pral lave cheve mwen ansanm avèk li ok Se pral fè dezyèm fwa m pral lave cheve mwen ansanm avèk li paske mwen renmen swen nan tèt Mwen lè m mete yo m renmen lave cheve m ok Mwen m pa konn fè 2 mwen ansanm avèk yo non men Mwen renmen lave cheve mwen ansanm avèk grèf lan yo lè mwen mete yo Ok nou pral wè talè kòman mwen fè sa Ok. Ok, m ap kòmanse pou nou. M pral ouvè dlo mwen pou m lave cheve mwen, ok. Mwen ouvè dlo mwen. Ok, m pral mete chanpou Mwen mouye yo la Ou wè, sa se grèf la ki nan tèt mwen M mouye yo M pral mete chanpou M ap met chanpou Pou m ka lave yo. Ok. M pase chanpou. Konsa la dan yo. Bon mete li. Ate. Ok. M foure chanpou an ba cheve a. Nan. Mwen reme mete chanpou an nan rasin yo. Ok. Pou m ka byen lave pouf la. Men tout map lave map ranje yo paske m pa vle twò gaye yo. Mwen konnen se grèf, lè yo mete grèf kòman sa ye. Tank map lave yo map ranje yo pou yo pa twò degaye. Jan m te di nou an se yon ti bout grèf ki nan tèt mwen ok. Mwen byen mete, si m santi chanpou a pa sifi, map pran chanpou m ankò paske m te mete li. M pa vle tanzantan ap leve men. M pran bon kantite chanpou kounya. M pran yon bon kantite m mete la. Ok. M ap foure l anba cheve a. Nan rasin cheve a m foure chanpou a. M foure l nan rasin cheve a. Mwen byen lave yo. Ok. Mwen byen lave yo. Epi m ap ranje. Mwen ranje yo. M pa pase peny, m pa pase bwòs. M sèlman lave yo amèm paske mwen renmen swe nan tèt jan m di nou an. Mwen swe nan tèt. Cheve yo, lè yo, lè yo sal konsa mwen pa renmen paske se kòm si m pran sant cheve a. Mwen lave. Mwen foure men m. Pap map foure menm map jwenn espas ki pa ko jwenn pask mwen lè map mete grèf mpa renmen fè ti kouri kole tankou lè se koud m koud grèf ay sa a pap antre nan jem mpa fè ti kouri mwen yo kole ok pou tèt lè map lave yo poum ka.

Si m santi, si m santi pa egzanp cheve a manke pwòp. Mwen ka tounen bal yon lòt lavi ankò ok pa bliye m di nou se pa cheve m se yon grèf ki nan tèt mwen se pa cheve m se yon grèf ki donk sa fè dezyèm fwa m lave l nan pandan l nan tèt mwen an m ka gen ap m ka gen 15 jou avè l m gen 15 jou avè l sa fè dezyèm fwa m lave l son ti bout grèf ok. Ò sa fè dezyèm fwa m lave l mwen m pap seche yo mwen pap mete sechwa ok map sèlman kite yo sèch konsa si nan lè m pral dòmi mwen ta manyen yo m santi gen ki imid map jis ba yo sechwa men ò m pa m pa twò fanatik sechwa m renmen lave yo nan lè gen lè epi solèy epi m kite yo sèch ò. Men pam yo pat twò sal pase sa ok yo pat twò sal pase sa m fin mete chanpou m gon lòt bagay m konn mete nan chevem map jis pasel ladan map jis pasel ladan de fason aske pou oh poul ka ou konnen se grèf se pa cheve mwen map jis pasel ladan poul ka parèt pi bèl. Ok m pap pasel nan rasin cheve a se kòm sim fèl tankou se chevem cheve natirèl mwen ok m pasel ladanl nan yon pwochèn video map montre nou ak tout sam sèvi yo ok yon pwochèn video map montre nou tout sam sèvi sa son bagay m itilize pou cheve lèm fin bay yon chanpou mwen metel ladan lèm fin bay yon chanpou m bay yon kondisyonado epi mwen konn itilize nan cheve. Se sa mwen itilize, ok? Nan pwè. Pi byen. Konye. Ok? M toujou fè menm mouvman an. M toujou fè menm mouvman an. Don, m pa janm kite cheve m san m pa lave yo lè m mete grèf. M lave yo. Paske m swe nan tèt. Donk li bon pou moun ki swe nan tèt. Moun ki renmen swe nan tèt. Tankou lè w ap fè yon mwa. 2 mwa avèk grèf paske gen moun ki renmen lè yo mete yo renmen fè anpil tan mwen jeneral mwen pa renmen fè anpil tan ak grèf ok li gen nou di se cheve mwen di n se pa cheve m fò nou ka wè son grèf li ye ok bon nou te wè son grèf se pa cheve m son grèf li ye m fin mete l fè tout mouvman m te ka fè avèk li kòm si se te cheve natirèl mwen ok nou moun pa bezwen pè Tankou jan ou pa bezwen pè pou lave cheve ou avèk grèf o moun pa bezwen pè pou lave cheve ou ak grèf se lave cheve ou pa kite cheve a gen vye sant paske lè wap swe sitou moun kap travay yo ou konprann moun kap travay ki mete grèf yo moun ki renmen swe nan tèt yo. Lave cheve nou lè nou met grèf. Kounya ok. Li fini la. Li fini. Nou pral rense li ok. Nou pral rense li ankò. N ap wè talè rezilta ok. Talè m ap ban nou rezilta. Sa se mwen menm apre m fin apre m fin lave cheve m ok. Sa se mwen menm. Sam fè aprè, mwen jis pase yon yon sèvyèt ladan yo ok m pase yon sèvyèt ladan yo pou dlo evite dlo ap file sou kò mwen lèm fin pase sèvyèt m konn pase bwòs ladan yo ou di mwens m konn mare yo a sèvyèt la m antre sèvyèt la nan tèt mwen m mare yo men pou kounya m pap mare yo paske m pa gen M pa pral soti touswit ok. M pa pral soti touswit. E pi. M pa gen. M pa gen. M pa gen soti m ap fè. Bon se sak fè m pa mare yo. Le pli souvan si m gen yon bagay m pral fè. M gen yon lè m gen pou m soti. Mwen le pli souvan m mare yo avèk yon sèvyèt. Jan n konn wè yo rantre sèvyèt yo nan tèt moun. Medam yo rantre sèvyèt yo nan tèt yo a m mete l. pou evite dlo apre sa m lage yo ok m di nou sa anko si m pral domi m remake ke cheve a anbal imid mwen jis bay yon sechwa se sak fè m renmen lave yo nan gwo soley lè m lave yo nan gwo gwo soley m pa bezwen fè sa m lave yo bonè tan pou m al domi yo gentan sech ok tan pou m al domi yo gentan sech se konsa m lave yo kidonk m pa kite cheve mwen sal menm si se grèf bon pou nou pa panse se manti o. Se grèf ki nan tèt mwen. E m pa janm kite cheve m san lave lè m mete grèf. Ok, m toujou lave yo, seche yo. E pi lè sa cheve yo santi bon, ou konprann? Cheve yo santi bon, cheve yo ka fè tout bagay avèk cheve yo. Ou fè tout bagay ansanm avèk cheve yo, sa vle di cheve yo ap pwòp. Cheve yo ap pwòp, cheve yo santi bon, ou ka fè soti, ou ka fè tout bagay ansanm avèk cheve yo. Ou wè, se kòm si son cheve natirèl. Men pou otan son grèf ki nan tèt mwen. ee zanmim yo son grèf ki nan tèt mwen m lave l m pran swen l sa se rezilta o kidonk li pako sèch e sim vle li pap degoute dlo depi m fin mete yon sèvyèt ladanl m anwoulel li pap degoute dlo m ka fè sam vle m ka soti depi pap degoute dlo m ka soti avèk li m ka fè sam vle depi m bwose yo m ka soti avèk yo m pral bwose yo pou nou wè kòman rezilta ye o sa se mwen pandan m fin bwose. Nou wè sa m di nou an. M fin bwose yo, m kite yo konsa. Ki donk, men rezilta. Lè w lave grèf la, li pa fè anyen nan grèf la. Li pa deranje grèf la nan anyen, li pa deranje cheve w nan anyen. Mwen m pa konn lave yo 3 fwa, ok? Paske m pa konn fè anpil ta grèf. Ki donk, li pa deranje cheve a nan anyen, li pa deranje grèf la nan anyen. Grèf la toujou ret jan l te ye a. Ok sa se konsa grèf la te ye nan tèt mwen li toujou rete janl te ye a li toujou rete bèl janl te a okontrè li vini pli bèl ankò kidonk pa bliye se videyo sa mte pote pou nou jodi an ok videyo sa mte pote pou nou jodi an mte vin montre nou kòman pou nou lave tèt nou lè nou mete grèf nou ka lavel de fwa sa depan de konbyen tan wap fè ak grèf la nan tèt ou a ok ou ka lave ou ka lave tèt ou de fwa. E byen pase menw anba yo. Pou moun ki mete ki trese ti kouri yo kole, mwen ti kouri pam yo pa kole. M pa fè ti kouri piti piti piti lè map met kout grèf ok. Lè map kout grèf m pa mete ti kouri piti ki donk e se konsa m fè yo. Pa bliye pran swen cheve nou, pran swen tèt nou ki donk cheve w ap toujou rete bèl. Lè mennaj ou pase bò tèt ou, menm si se grèf ou mete lè mennaj ou pase bò tèt ou lap pran san, humm chérie tèt ou santi bon. Pase gen gason ki pa renmen lè Lè madanm yo mete grèf se pou sa paske yo di a lè moun nan mete grèf moun nan tèt la gen vye sant bay e yo pa renmen poutèt sa pou yo pa renmen madanm yo mete grèf men ou ka mete grèf fè mari ou ka mete grèf kidonk depi ou mete grèf mari ou a toujou pran sant li mennaj ou a pran swen l mennaj ou a toujou pran swen l sa pap deranje l ok paske nou konnen gen gason konsa ki pa renmen sa se poutèt sa sèlman anpil gason pa renmen sa ok yo pa renmen sant lan tankou lè cheve moun ki swe nan cheve yo cheve a renmen. gen sant swe a kidonk lave cheve nou bèl medam mwen yo ok se video sa m te pote pou nou pa bliye e jèm video an pataje video an envite zanmi nou pou yo al gade tou ok envite zanmi nou pou yo abòne a chanèl la pa bliye m ap pote yon video pou nou pi souvan epi ekri m mande m ki video nou ta renmen m fè pou nou pou m mete sou chanèl lan pou nou ok pa bliye se te zanmi nou Jude ki te la ansanm avèk nou bizou n ap wè nan yon pwochen video ok babay tchao.